Koze zo poul nan verite pwen kòm Bienvenue sur ma chaîne de YouTube Renel TV promo Medam mesye bonswa gade sa epi tande sa nap wè anpil bagay se konsa Renel TV promo balanse.

Deja mwen deja di nou byenveni sou chanèl youtube sa e Renel TV promo andyek avèw lap fè w viv reyalite e bagèy yo nou gen pou n fè w soti yon epizòd la ki se koze zo poul nan verite prenk kòm. Ou ka swiv ansanm avè nou la, sa se Castine nap baw la, ti Castine, koze zo poul nan verite prenk kòman se. Pran ti chèz chita tande. Rale chapo w ranmase koze. Ouvè wòb ou pwan koze. Koze ti nèg, koze zo poul. Se verite lakay ki soti andan Renel TV promo. Nou ka remake. Koze zo poul sa men mezanmi gen bagay. Siw paka fè bagay pa fè bagay. Siw renmen video sa komanse like e komante ou wè ayy ou wè sa kap pase la koze zo poul kap regle la ooh gen bagay zo poul sa ap salye nou ou mèt di piblik la selman ayy.

Promo depi konya tape Renel TV promo e moute sou paj Facebook nou wap wè Renel TV promo tout video nou yo epi chèche mwayen pou kapab ede nou avanse tou kelkeswa ou ka ban nou bakòp pa konsèy ou pa mwayen de finans tou nap vanse pou ou Renel TV promo è la referans de tous vos bezwen maryaj kominyon gradyasyon. Travay bel video Gras team. Sinema blag rii epi kisa wap tann ankò selman abone pou abone wi pa gen anyn nou salye an dirèk le cap talan depi cap haïtien sen philomène avèk le gran bekeboule et donlove. Le Grand Blada, yon seri de jèn talan k ap evolye. Se tankou 3 jèn ebre wi. Enben mezanmi, pa di m pale twòp non. Enben se travay Renel TV Promo wi. Abòne epi gen bagay.

Sa kap fèt la kòman ou ye la? Byen byen.
Kòman ou kanpe konsa menm m pa konprann ou menm non. Ou sanble ak yon moun ki dezole kòman sa ye? Mwen nan gras tande m pa dezole non. Ou pa dezole? Non. Men an palan de sa mwen vant la ap moute. Eeh pam yo wè. Eeh. Wi pam yo wè. Sa pou w konnen monchè laverite m pa ka ba w manti. Ou se zanmi m pam ou ye. Eeh. Fò m ba w verite. Ou vle m ba w verite a? Verite pa konn kache. Ou wè, mwen lakay ou m pa jwenn ou. M mande pou ou, yo di m konsa ou lakay Renel TV Promo. Se pou sa m vin ba w verite a. Ou ta renmen konn ki verite ye? Enben, ou menm k ap gade zanmi m, like, abòne, mwen pral ba w verite a jan l ye. Enben, ki sa l ye? Mesi Andres, mwen jwenn yon zo poul. Haha Se pa plenn pou plenn non mwen vin jwenn yon zo poul Ou wè zo poul sa Zo poul sa ede m anpil Maten midi e swa Tape nan sòs cheri Ta bon ta bon
Gen toujou gen koze toujou wi Ou wè zo poul sa Ti manje m likid likid 3 fwa pa jou Ti ji manyòk.

Ebyen, se konsa nou kapab remake, e pandan ke m ap pale ansanm avèk gran paran zanmi sa, ou anpil moun k ap pase, k ap salye la, vle di ke nan kanton an, opa, nan kanton an se yon gran pèsonaj li anpil moun rekonèt li. Ebyen, Mesye adrès gran paran poum fini ou a jopoul sa eh jopoul sa jalou pase pijon wi enben sa bon papi jalou humm pase lòt lè w tap drive nan lari a pat gen moun ki te wè w men kounya si jodia li ranmase w jodia bay kounya fòk li gen rezon pou l fè l wi bon. Se pa manti sife se verite kap pale verite kap pale. Enbyen kòm m di, e mwen rezyen ak zo poul la, zo poul la jere m byen, li banm tan li, li jere m byen, enbyen n ap fè wout la ansanm. Enbyen e se te yon rèl plezi pou m te kapab entèveni ansanm avèk gran paran ki se Adrès Bazil nan Renel TV promo. Nan koze verite bal janl ye a koze zo poul cheri tape nan sos rano yo epi lagel plek.
Sa kap kriye kriye sa kap rejwi rejwi. Claude pou sèt fwa. Rele ti pipou mwen renmen w.